Ok bonswa sa depan lè nap gade video a bon m byen si jodia son reyèl plezi ke mwen pote nouvo video sa pou nou a fanatik a pèp ki sipòte nou sou youtube la ki toujou gade video a sa depan a lèl tonbe a m toujou pran sipò nou toujou ban nou sipò toujou gade video a toujou patajel toujou like. Jodi a, mwen kanpe anfas kamera sa a. Anfas kamera a, mwen pote yon nouvo videyo sa pou nou. Jodi, jounen jodi a. Men, a chak pa fwa, n ap toujou pote, n ap toujou lage bon jan postè pou nou sou YouTube la. Men, toujou pataje ansanm avèk nou, toujou kanpe ansanm avèk nou, toujou ban nou fòs. A chak fwa nou lage yon videyo, ou gade l, se yon fòs ou ban nou. Lè sa nou vin santi nou wo. Lè sa nou vin santi nou vin gen yon lòt fòs nan nou. Ou toujou ban nou fòs lè sa ou ankouraje nou pou nou toujou lage a chak fwa nou lagel ou gadel son lòt fòs ou ban nou e a chak fwa tou ou fè yon grenn kòmantè anba video nou lage son lòt fòs ou ban nou men a chak pafwa tou nou pa di ke jounen jodi a pou kote nou te ye nou pa di nou avè 100 pou 100. Menm byen si menm yon 75 pou san byen si nou kapab ye. Men yo di w a chak fwa sa w fè toujou met God lan fas pase se li ki wa se li ki mèt. Ou konprann? Se li ki wa se li ki mèt apre li pa gen ankò. Men m kapab di nou jounen jodi a mwen la a. M pa di pandan m la a se rive m gentan fin rive men M gon esperyans kanmenm nan God la m gen pou nou rive kanmenm o non de Granmèt la ki gen tout pouvwa men jounen jodi a nou la toujou live video a pou nou pataje l gade l lè sa ou vin ban nou plis fòs e m kapab di nou tou tout fanatik nenpòt peyi ou kapab ye a ou mèt te Ayiti ou te Brezil ou te New York City ou te Ozetazini ou te Boston ou te Chili. Kote w ye a? Toujou gade video a, toujou like, toujou fè komantè, yo di w pa gen moun ki pa fè erè nan atis ki mwen te gen son prezan ki di pa gen moun ki pa fè erè men gen erè ki pa ka te fèt men gen pwoblèm ki pase a chak pafwa moun nan ka di yon pawòl, pawòl la ka manke yon vigil osinon ou konn sa m kapab di a. La pa konn pa gen erè. Nou kapab di, a sa a mal, pawòl sa a mal di, sa a mal fèt. Paske pa gen, pa gen bagay ki pa gen kritik. Men mwen wè, mwen jwenn gen kritik ki di yon, yon mo w ap di, ou pa mal pwononse, la a toujou gen erè. Men, m di w m kanpe la jodi a, bon jis. Toujou avèk nou. Toujou ban nou sipò a Koman lontan A chak fwa nou lage video a nou gen nan lave nou A Intel ap byen pase wi Mwen Intel la Intel byen jwe sou tout bò Nou ta renmen pou ta toujou tou sa Pase gen moun nan jis E pa tout pèp la ki renmen pou yon san parèy li avanse Ou konprann Menm jan an wè yo te fon ti pitit Yo woule yo woule yo woule Yo kraze grenn prezidan anba a Li menm Dejan tou, lè sa l te sou pouvwa l pa konn kiyès ki te renmen l ak kiyès ki pa t renmen l. Epi sa l te plis fè konfyans se Klèyè ki te trayi l. Li menm Dejan tou, jounen jodi a m kanpe la a, m pote nouvo videyo sa pou nou. Kritik la w jwenn li bò pa bò, peyi pa peyi. Men, jodi a m la a, toujou ban nou sipò a, toujou ban nou fòs la pou nou toujou ankouraje, pou nou toujou lage grenn videyo pou nou, kouman chak fwa nou toujou lage l la. O kit pa semèn, o kit pa jou, o kit pa ane, toujou gade nou, toujou ban nou sipò ak menm fòs la. Epi lè sa nou sòti nan yon avan, chak chak nou ap gade yon videyo, nou wè yon moun fè yon grenn kòmantè epi li gade l, lè sa nou santi nou gon, nou gon, nou gon 70 fòs sou nou. Ou konprann? Jis mèsi, mèsi, mèsi, mèsi ankò e anpil mèsi, anpil love a tout pèp k ap gade m jounen jodi a. E jounen jodi a m kanpe la m lage m videyo sa a yo di nou. M santi m M santi l pral byen pase Paske m santi m gen anpil moun ki pral gade l M santi m pral byen pase M gite anpil mèsi tou pou nou tou Anpil mèsi anpil love Anpil mèsi anpil love epi.